Ayisyen te konn ap travay nan chang kana suk ok yo pran yo ok kisa yo vin fè te gen yon dekrè ki te fèt pa misye ok ki se te yon ansyen prezidan kiben ok alò misye ki rele Fulgencio Batista ok li òdone le rapatriman fòse de prè de 40 mil travayè ayisyen sa vle di li li òdone le rapatriman 40 mil moun ayisyen de kana suk.

Sa vle di ke nèg yo rive Kiba, yo fon pakèt moun monte bato sou pretèks ke yo pral mennen yo an Ayiti epi nèg yo rive nan mitan lanmè yo lage tout moun yo nan lanmè.
Wi, yo fè sa ak plis pase 40 mil moun. Yo di, yo di konsa y ap, y ap, y ap anbake moun ki, yo pral ekspilse moun sa yo, yo pran moun yo, yo sanble yo nan bato, yap yap pran poz yo pral lage yo an Ayiti, yo tou lage yo nan nan dlo, nan lanmè. E aprè yo revi lè yo revini pa gen ankenn moun.
Bon konnya la m ta renmen ke moun kap tann moun kap tann sovè a kap tann se ameriken ki pou di yon bagay pou nou Nan sitiyasyon nou ye a e zanmi e e kòman yo rele malfektè yo yo gon non yo ba yo wi zanmi dayiti mwen menm kounya la men enfòmasyon an vin jwenn nou kounya eske malfektè ki abitye fè masak sou k abitye fè masak sou sou tout teritwa ou yo kounya la eske malfektè sa pral vle wè byen pou ou pral vle retire w nan sa nan sa w ye la a. Ni a map pale avè nou kounye a. Paske nou menm se nou menm kap defann FIC, nou kanpe nan yon radòt FIC nap defann li, e pandan se tan, nou menm ankò, nou konnen ke se pa bon istwa a yo ba nou, nou toujou ouvri bouch nou nou di sa, kounye a la, map wè si nap kontinye defann fo istwa sa, defann malfektè konplotè sa yo sou do peyi a.
Donk mwen menm sa map mande, map mande a tout moun ki te ke yo te lage nan dlo, nan lanmè, nanm sa yo pou yo leve, se pou tout nanm sa yo leve, se pou tout nanm sa yo ke gouvèneman sa yo nan tan sa yo, yo te lage nan lanmè, lè yo te pran yo Kiba, se pou yo tout leve, e pou yo tout pran vanjans yo. E mande pou tout moun sa yo jwenn jistis yo. San, san, san yo, san yo ret tann. Se pou you jwenn jistis kounyela. Se pou yo leve, se pou nanm yo leve e pou yo jwenn jistis ke yo ta dwe jwenn. E se pou you pa gen ankenn pitye. E nanm sa yo ap leve kanmenm.
Eske w wè eske w wè e e travay lan k fèt lan? Nèg yo mete yon bò, nèg yo fin fè masak a Kiba, yo fè masak a Pòtoriko, yo yo pran yo pran il sa yo nan men nou. Kounye a la, destinasyon final la paske zile a se li menm ki kapital de lanpir. Se zile a ki tap kontwole tout bagay, yo bezwen rekipere l. Sa yo fè, yo pase a lèst, yo divize l, yo fè masak sou nou. Pandan ke nèg y ap fè masak sou nou, gon lòt malfèktè k pral vini k rele François Duvalier ki pral kontinye fè masak sou moun ki sou bò sa a. Paske nèg sa detwi 2 famiy, m kwè si m pa twonpe m a Jeremi, nèg sa detwi tout on fanmi nèt. Sa vle di, nèg yo t ap tiye yon seri de moun, yon seri de eritye vrè Ayisyen, y ap kouri dèyè yo, menm nèg sa yo ankò, cia, FBI, ki met misye la, k ap masakre moun, kounye a la, ap espyone tout moun ki ta renmen, ki t ap, ki t ap fè, fè sa n ap fè la jodi a la, swa k ap fè emisyon, swa k ap fè deba, swa k ap pale de sa k ap rive a, y ap espyone ou, Epi, nèg yo rive a Kiba, yo retounen a Kiba ankò paske yo konnen vrè Kiben yo se melanodèm menm jan avè nou, se moun ki menm koulè avè nou, vrè endijèn yo. Yo tounen, y al pran moun yo, yo lage yo nan lanmè. Kounye a la, se moun sa a ou pran kòm yon egzanp. Lè m kanpe m ap pale, w ap vin di m konsa kot prèv mwen, se pou m di w men sa Karl Marx te di, men sa te di. Depi nou vin devan m, m ap boure men m nan figi nou. Paske kounye a la, mwen m san pitye pou nou, mwen m di nou sa. Paske si ou pa ka fè tèt ou travay, ou pa ka fè lespri w travay pou konprann nan ki konplo w ye, monchè, ou pa ka pale avè m tou mèt la. M pa gen anyen m pral di w. E verite a fòk nou di l nan boul figi nèg yo mèt la. Fòk nou pale l. Men nan ki konplo ke Anpir Dayiti pran anba men malfektè sa yo. E n ap redi w sa ankò, nèg sa yo, yo pa moun, tout lekodèm, tout poul blanch sa yo, poul zandolit, bagay sa yo wè a, w ap wè se menm bagay sa yo fè ba ou la jounen jodi an. Mwen menm lè m te leve, m te konn jwenn fanmi m ap achte poul peyi pou yo tiye. Kounya la kisa w wè nèg yo fè? Nèg yo vin nan yon ekip pou lenkibatè ba ou yon seri de bagay ke yo fè, yo glase, yo pote ba ou. Se moun sa yo k ka manje poul sa yo. Paske mwen menm fò m tou fè kanpay la, mwen menm mwen tou nan kanpay la nèt kont moun sa yo. Se bagay sa yo w ap manje a k ap fè w bliye tèt ou, k ap mete maladi nan kò w. Mwen m pa t janm konn tande manman m te konn fè ni fibwòm ni kis. M pa t konn tande bagay sa. Men kounya la timoun nan te mèt gen 18 an l gon pil fibwòm anndan l. Paske fò yo redwi redwi to to to moun ki pou fè timoun yo. Paske fòk san yo tounen. Yo vin an pil vaksen nan nan nan kò w la. Si w pa gen kat vaksinasyon ou pa ka met pitit ou lekòl. Nou pa vin fè m vaksine mwen menm. Vini non si nou kapab. Pwofesè.
Frem. Yo te yo yo mete moun pa pile pa paket yo sanble yo yap yo di yo yo pral mennen yo nan kote yo te ye an ayiti yo tou lage yo nan dlo yo fè sa pou plis bon yo yo yo ban nou 40 mil moun nou konnen sa se yon ti chif humm tèt chaje frèm ok men prèv lan Ou konnen istwa sa yo kache men yo bay yon ti prèv e yo pa ka bay sa nan film. Nan film yo kreye yo fè yon film. Un film sur l'histoire des travailleurs haïtiens à Cuba dans les années 1930. Ok. Le film Ramba ok donk yo pale de yon film ke yo kreye ok donk le film

te gen 700 mil ayisyen a Kiba on ete bon eske sa posib sa vle di non yo te se te ayisyen yo te tou ret Kiba se pa imigrasyon yo bay manti Egzakteman. se te Sa vle di yo se bay te manti moun sa pa posib sa vle di se te moun ki t ap viv sou teritwa kibèn nan se pa t se vwala pa t moun ki te paske sot Ayiti ki t al ki t al imigre ki t al viv Kiba. nan se moun ki te sot ki t ap viv a Kiba ki pale kreyòl.

moun sa yo pat janm te retounen, yo te mennen yo wi nan bato, men yo pat janm te rive a destinasyon. Le film montre comment ils ont été rassemblés par la garde rurale, sa vle di yo montre kòman yo te vin sanble yo meprize, ki fonksyonè kòm yn fòs polisyè prive. Nou wè, sa vle di te se yon milis an reyalite. Lè, lè y ap pale w de fòs polisyè prive, se yon milis ki vini, ki vin sanble moun yo, yo pa gen menm tan pou pran zafè yo, yo sanble yo, yo mete yo nan bato. Pour le baron du sucre et entassé comme du bétail dans de grands bateaux. Ok, yo fè yon film e yo pa ka bay tout verite. Yo pa, yo pa di w konsa ke nan film nan, moun sa yo pa t janm rive a destinasyon. Eske nou wè? Yo pa men prèv lan yo fè yon film men paske verite a two lou yo pa ka dou konsa ke moun ke yo te sanble nan bato ke nou wè la yo dou an yo te mete yo nan betay dan de gran bato yo pa ka dou ke moun sa yo pat janm te rive a destinasyon donk se pou tout nanm sa yo moun sa yo ki te mouri nan lanmè bò kote Cuba pou yo leve pou yo pran revanch yo. E y ap akonpanye nou nan konba a. Alò, e, oke, te gen, fò nou konnen ke nan peryòd sa, yo te touye 25 pousan de la popilasyon de Lili de Ayiti ki t ap rete a, ki te, ke nou rele dyaspora, yo te touye 25 pousan de lelit ayisyèn, an 24 mwa. Sa vle di an 2 lanne yo te touye 25 pousan de la popilasyon ayisyèn de lelit. Se t on operasyon chirujikal ki tap fèt nan on nivo mondyal ke l te ye. Eske nou konprann? Se t on operasyon sible ki tap fèt a la pli grot anplè. An nou ale pi devan. Donk.

Men pwoblèm ke yo genyen, moun ki pat janm te rive a destinasyon, yo gen liste de paie, yo gen de fiche de paie ke yo pa janm reklame, sa pa nòmal. Moun ki pa rive a destinasyon, poukisa yo gen fiche de paie yo pa janm reklame? Fin 1937, des milliers de comptes de travailleurs de Haïti à Cuba ont été clôturés pour abandon de poste ou disparition.
Koman bagay la di tjou fouli. Nèg yo malfektè mesye.
Eske nou konprann? Yo fèmen kont moun sa yo, yo di abandon de poste, disparition. E l'argent n'a jamais été envoyé aux familles. Eske nou konprann? Sa vle di moun yo te gen kòb, yo te gen bank a Citibank, a Cuba, yo te gen kòb nan Citibank a Kiba, lè yo vin sanble moun sa yo, moun sa yo gen kont a Kiba, yo pa menm gen tan pou yo sanble zafè yo, yo di w konsa yo pral mennen yo Ayiti, yo tou lage yo nan dlo, moun sa yo te gen kont, ok, kòb ke yo te genyen sou kont yo, yo pa janm voye kòb sa nan fanmi yo. Eske nou rann kont nivo malfè kriminèl ke moun sa yo genyen? Anben se se menm bagay sa k toujou kontinye fèt. Ou pa wè lè y ap depote depòte nèg la, imajine w nèg la te nan dil li, li te nan afè l, li te gen kòb, li te gen kay, li te gen tout bagay, machin enpi yo depòte l a de pou mouda l enpi yo kenbe tout bagay yo. Se menm politik la.
Ces fonds ont été réabsorbés par le système prouvant que ces personnes n'ont jamais atteint leur destination bon si moun sa yo kite gen kòb yo pa janm reklame kòb sa a sa vle di moun sa yo pa janm rive a destination? Exactement. Paske yo di w konsa gen abondant de post, kont yo klotire, yo te gen fich de pè yo pa janm reklame, yo te gen pè pou reklame yo pa janm reklame pè sa yo. e se labank e se bank labank se te Citibank ki te a Kiba, labank ki jere le pè de koupè de kann paske moun ki koupè de kann yo gen pè, yo gen kont posèd yo yo gen dokiman moun sa yo pa janm reklame ankenn dokiman paske moun sa yo mouri e ki ki ki bank ki responsab se Citibank se Citibank Citigroup se pou l kraze e se pou l bay tout sa l te pran e pou li bay tout verite. e se pou tout nanm sa yo vin vanje a tout moun sa yo, e san pitye, san skrupul.
Exactement, E paske. alè ke m ap pale a, se pou yo tout leve.
Paske, si w pran gwoup moun, ou di ke w ap deplase yo, ou pral mennen yo Ayiti. Lè moun sa rive Ayiti, l ap di ke, a, monchè, m gen byen Kiba, m gen yon seri de bagay, m gen kòb mwen, m gen tè, M konsey 2 bagay la ba. Sa vle di on jou fol ka al reklame afel sal t kite lot bo a. Men si sa pa janm fet se ke moun yo pa rive a destinasyon vreman. Non, moun sa yo pa janm rive a destinasyon e yo pa rekla wi, si yo pa janm rive a destinasyon, yo pa ka reklame kob yo. Fanmi yo pa janm we moun sa yo e yo te gen kob, yo pa ka voye yo nan fanmi, yo tou pran kob lan. Èske nou wè degre de malfèktè, kriminèl? Se pou tout, se pou nou, se pou nou dechoukay tout bank sa yo nèt. Citibank, se pou l kraze, plat. Se pou l debloze. Li deja kraze etchouf. Li deja kraze paske verite a deyò la. Sa yo t ap kache a nan lari.

Fo nou fè yon ti jan pou nou kapab minimize aksidan maritim paske sa tout moun ap wè sa bagay sa two vizib gen twop kò kap monte a la surface les diplomates s'enkyete de voir trop de corps s'echwe sur les cotes cubaines sa vle di yo lage kò yo nan dlo lanmè rejte kò a yo tou remonte a la surface. E bagay la te vin two vizib, te gen twop kò ki tap remonte. Bon, si ou touye plis pase 40 mil moun, bagay sa vizib. Egzakteman, lap vizib.